Li sifi ke w ranmase faktè nan peyi w, sa pa vle di w fou. Antre prezidan yo avèk moun fou, kiyès ou panse k plis renmen peyi an? Moun fou an plis renmen peyi an. Lè moun fou an bese li ranmase fatra, ki sa w wè l fè? Li chèche yon kote li wè ki sanble ak fatra, li lage fatra la. Men prezidan yo, èske w wè yo mete bay pou l lage fatra? Non. Èske w wè pèp lan la pou l ranmase fatra? Non. Moun fou an plis renmen peyi an ke nou menm, ke prezidan an.

Shit Bon pap pale de sa non menn Son vye vye pa nan djab li menn Alewè sa misye kite menn depi bas Misye pa fre menn Misye mele avèm menn Al nan baz la mwen pral genyen l Sa karese Kep

Santi m pou kòm wi la, m santi m pou kòm nan peyi an E jan m ye an m baka fè nenpòt zanmi menm Paske Ayisyen m pa konprann yo menm Odira m pa janm wè misye menm Depi lè misye fin vann mwen pafi an m pa janm wè misye non Men kob lan nan poch mwen la wi mesye vin banm ka wè.
Patnèm
Ak gen menm Anfòm
M pa wè w byen lontan non menm

Se nan lè sa ou pa serye non menn. Depi lè nèg a te gen seni nan menl menn. Nèg pa nèg serye mon chè. Nap swiv li. Yo sa ou konnen papa.
Mwen ye wè lè nou sot nan baz la menn. Lè nou sot nan baz la menn se pale avè ou menn pandan m pral lakay ou konsa menn. Dim sou kiyès nou kontre. Se ou kap dim vre. Hey!
M kontre a seni a pou masakre a menn. Bagay la mache.
Ah m pa konn si e ba la ap mache menm. M pa la misye misye ap di m konsa o e pa foul fou o si tout moun nan pa nan gouvènman nan te fou te wè yon ti fatra nan lari konsa yo te ranmase l menn. Sa vle di si tout moun te fou pou peyi yo. Wi menn.
Nou tap wè. Sa misye di m menn.
Zam nan sou mwen menn m pa pran non menm ki fè m pa wè misye menn.

Sa sa pase ui. Neg la ap rele w. Neg mwen genle bliye m wi. Pa sonje w non. Ah ou tjou bliye m monche. Ou pa sonje yon neg ki tap mande men. Ou te fel kado 250 goud. Ou di men 250 goud pran 50 goud pou manje 40 40 e lot 200 goud la. Pou m fon bagay avel. Pou m pa mande anko.
E pandan map pase la ou wè m ou la menn Byen lontan map panse de ou map panse de ou Pase m di fòm ta wè ou menn Donk pou m ta remèsye ou sa ou fè pou mwen M wè ou lwen de mwen la M renmen yon nèg konsa m ye menn Depi m wè moun nan bagay menn m toujou fon jan pou m ede l M pa raple m vrèman m fè a plizyè moun m fè sa pou plizyè moun menn m pa raple m kiyès vrèman Nan ki zòn nou te rankontre konsa? Monchè nou te rankontre nan zòn anlè bò lopital la Ba yo pat bon pou mwen nan jou sa menm. Ou menm menm?
Wi ba yo pat bon pou mwen menm. Wi. Ou te di m piko manje l non. Piko manje l non. Men m ba w li. Manje 50 goud la, lòt 200 goud la chèche yon bawo fè avè l menm. M te oblije pran lari menm. Ok, ok. Aktyèlman ti sa m konn, ti sa m ap degaje a, bon finalman la, se yon moun m ap chèche pandan m ap chèche moun nan pou m kapab mete avè m pou m ka nan ti nego sa m degaje m.

Bon baz anlè a la menn. Li pa janm pa gen ti mesye ladan li. Ki chita menn. Toutan m pase m wè yo bò lari a menn. Dèfwa m dèyè konvenk yo tou pou m di yo tan sa a y ap gaspiye bò lari a ou te ka regle yon bagay avè yo. Men ou konnen e pa tout Ayisyen k ap tande w menn. Yo pa chwazi.

Se ou Gen moun Gen moun ki ta vle fon bay nan peyi a E posiblite yo pa gen pou yo fè Bay nèg lan 250 goud nan men Bon mwen m panse l manje l Sa vle di nèg lan fè biznis men kounya l ap dèyè moun pou li mete avè l Pou l pwal peye moun sa

M toujou nan baz menn. Talè a m te a lòt patnè a misye fèk ap banm kritik menn oo. M blaze l menn baay menn la. Evancho wap rive sou mwen.
Nan pale.